Yon nouvèl epizòd sou sa ki genyen nan aktyalite a, imigrasyon ki chofe sè dènye tan medam mesye, chak jou genyen yon epizòd ki louvri e nou menm nou oblije tou pote yon epizòd ba ou pou nou kapab pote enfòmasyon sa yo pou ou menm, jodi a nou pral abòde avèk ou nouvèl mezi ke uscis anonse ke l pral pran pou sekirite nasyonal apre fiziyad sou gad nasyonal nan Washington pa yon sitwayen afgan. Men kanta Prezidan Donald Trump li menm, plim leve sou do li kont sitwayen afgan k ap viv nan peyi sa a e li tou pwofite pou l pase pran gouvèneman ki pase anvan l lan ki se administrasyon Joe Biden nan. ki daprè li menm te gen anpil lejète nan jan yo tap aplike lalwa sou imigrasyon pa bò isit. Bezwen konnen sak genyen nan nouvèl done sa yo? Ebyen nap pote tout detay yo pou ou menm aprè yon ti kout poz men avan kite nou salye tout zanmi kominote pozitiv nou yo ki yo menm. ansanm avèk nou an e ki toujou gade videyo nou yo, ki toujou pataje videyo nou e ki jèm videyo nou egalman. Kanta ou menm ki poko abòne, se moman pou ou kapab fè sa kounye a la. Desann anba a, klike sou ti klòch la, abòne avèk Telespiral pou w pa pèdi ankenn nan videyo nou yo. Kite m di w tou ke si w ta vle fè l pi senp pou ou menm, Nan deskripsyon videyo sa menm nou mete 2 lyen pou ou. Premye a, se yon lyen ki pèmèt ou tou senpleman abòne avèk chanèl Telespiral la. Kanta dezyèm nan li menm se pou moun ki satisfè de travay la, ki renmen travay la, ki vle pote sipò yo bay Telespiral, yo kapab klike sou dezyèm lyen an e konsa yo menm yo kapab pote sipò yo ba nou. N ape pwofite remèsye Three Sixty Physical Medicine ki li menm. Se kawopraktè sa ki nan 3 adrès nan Orlando ki li menm ba nou sipò yo pou yo menm ki ofri sèvis pou moun ki tonbe nan kay, tonbe nan travay oubyen ki fè aksidan ale nan 360 Physical. Jis di yo ke se Telespiral ke w t ap gade.

Suite 38, Ham City, 280 Patterson Road, Suite 3A. Telefòn yo se 407-239-1132 pou moun ki pale anglè e pou moun ki pale kreyòl yo, nou ka rele Jean Oxila, parenn kominote a nan 407-468-3858. 360 Physical Medicine, klinik kawopraktè sa a vin pou geri tout doulè, tout doulè.
Vwala, medam mesye, nou retounen pou vin pataje avèk ou. tout sa ki genyen nan aktyalite an jan nou toujou di w nou pap kite w konsa san n pa enfòme w nou pap kite tou ke se nouvèl dwat e goch pou w al pran nan lari an lè w bezwen enfòme w sou zafè imigrasyon alòs jodi an jan nou te di l nou pral pataje avèk ou enfòmasyon yo e n ap konprann ke nou toujou fè yon jan nou mete tèks ke n ap pataje ansanm avèk ou a e jan l soti. sou sit imigrasyon an an anglè paske gen anpil moun ki toujou ap gade emisyon nou yo ki ap di nou tradui bagay yo an anglè pou yo e se pou sa k fè ke nou aplike yon fòmil ki rele oto doubing e sou chanèl telespiral la ki pèmèt ke tout sa k ap pase w ap kapab tande yo nan nenpòt ki lang ke w vle ok osi senp ke sa. Men pou moun kap gade nou e ki ta renmen konprann pandan nap pale a la a, sa nap pale, tèks ke nap pale a e sitou pa mezi de prekosyon paske nou se de pwofesyonèl, nou pa ta renmen ke nap di yon bagay epi pou moun ap panse ke se bagay pa nou ke nap di, se pou sa k fè ke nou afiche a lekran, medam mesye, sa ki genyen nan enfòmasyon yo. Alòs, jan nou konprann enfòmasyon yo yè pandan ke tout moun te nan. Kesyon e Thanksgiving, anpil kodenn t ap manje, ebyen uscis li menm li anonse ke li pral aplike mezi sekirite nasyonal anplis apre fiziyad sou Gad Nasyonal la ki fèt nan Washington DC tou pre La Mezon Blanch e yon fason pou ke yo kapab ranfòse sekirite yo e nòt sa ki parèt 27 novanm 2025 la, ladan l nou kapab li sesi, uscis pral konsidere faktè espesifik nan chak peyi lè l ap itilize otorite diskresyonè elaji li yo konsènan etranje ki soti nan 19 peyi ki gen gwo risk apre li fin bloke reyentegrasyon refijye ki soti ann Afganistan ak antre sitwayen afgan Nan premye ane administrasyon Donald Trump la, apre fiziyad 2 manb sèvis Gad Nasyonal nan Washington, DC. Mèkredi pa yon sitwayen afgan, Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini te pibliye nouvo gid ki pèmèt yo konsidere faktè negatif espesifik nan chak peyi lè y ap verifye etranje ki soti nan 19 peyi ki gen gwo risk Gid sa a vini apre administrasyon Trump la te bloke reyentegrasyon refije ki soti nan Afganistan ak antre sitwayen afgan nan premye ane li nan fonksyon an. Responsablite prensipal mwen se asire ke chak etranje verifye ak tcheke nan maksimòm degre posib, se sa ke direktè uscis la, Joseph Edlow, li menm li te di. Nouvèl mezi sa yo gen ladan yon evalyasyon sou kote yo soti ak poukisa. Evenman terib yè yo montre administrasyon Biden nan te pase 4 dènye ane yo ap demonte standa de baz yo nan verifikasyon ak tès depistaj kote li te bay priyorite ak reyentegrasyon rapid etranje ki soti nan peyi ki gen gwo risk avan sekirite sitwayen ameriken yo. Administrasyon Trump la adopte yon apwòch ki opoze a Biden. A pati kounye a, m ap pibliye, se nòt la k ap pale, m ap pibliye nouvo gid sa a ki otorize ofisye uscis yo pou konsidere faktè espesifik peyi kòm faktè negatif. enpòtan lè y ap revize demann imigrasyon yo. Lavi Ameriken yo an premye, Gid ki mete ajou a gen ladan l konsiderasyon faktè espesifik peyi tankou kapasite yon peyi pou bay dokiman idantite an sekirite pral ranfòse plis aplikasyon uscis la sou pwoklamasyon prezidansyèl 10 949 Prezidan Donald Trump la. ki mete restriksyon sou antre sitwayen etranje pou pwoteje Etazini kont teworis etranje ak lòt menas sekirite nasyonal ak sekirite piblik. Li pral pèmèt ofisye uscis yo evalye yon fason ki pi siyifikatif si yon etranje se yon menas pou sekirite piblik ak sekirite nasyonal. Gid sa a antre an vigè imedyatman epi. li aplike pou demand ki annatant oswa ki depoze nan oswa apre 27 novanm 2025. Vwala, medam, mesye, pou nòt sa a ke uscis li menm li mete deyò e jan nou di ou li se sou demand Prezidan Donald Trump. Alòs, li enpòtan pou nou gade. e kèk imaj jisteman ki kapab fè nou konprann bagay sa ki rive nan Washington DC an kote ke yon sitwayen afgan ki te travay pou FBI dayè li te travay pou gouvènman ameriken an E nou konnen ke nan batay ki te genyen antre teworis yo avèk yon seri de otorite an Afganistan, ebyen yo te estime ke moun sa yo te an danje, lavi yo te an danje. Administrasyon Biden nan li menm li te bay moun sa yo opòtinite pou ke yo te kapab rantre isit Ozetazini de manyè rapid. Jan nou konnen l, li an pti pe pli fasil pou ke yon seri de moun ki gen koulè plizoumwen ki sanble a blan yo, ou konprann, pou yo ba yo de avantaj ke moun ki nwa. Donk nan sans sa a, nou konnen ke gen anpil peyi ki benefisye de yon seri de opòtinite ke petèt moun ki nwa pa benefisye. Kite m di w tou ke Nan 2 moun ki yo menm pran bal yo gen youn ladan yo nan 2 gad yo se on fanm e gen youn ladan yo ki mouri mwen kwè ke se fanm nan ki li menm pèdi lavil swit a atak sa a ki te fèt nan Washington DC. Aprè atak la prezidan Donald Trump li menm li reyaji reyaksyon prezidan an li menm se pou li di ke Yon seri de moun kap antre nan peyi a la a, ebyen yo konprann ke moun yo pa renmen Etazini, sepandan li fè konnen ke si yo pa renmen Etazini ebyen plas yo pa isit la la a, e la li pase lòd, li pase enstriksyon pou ke genyen de mezi ki pran pou yo kapab ranfòse kesyon imigrasyon an ke m sot pataje ansanm avèk ou la a, direktè sèvis uscis la li menm li deja di ke yo.

who does not belong here or add benefit to our country, if they can't love our country we don't want them.
Yo pa ka renmen peyi nou an, nou pa bezwen yo lan peyi sa a, jodi an, se deklarasyon ke Prezidan Donald Trump li menm li fè swit a atak sa a ki mennen kont Gad Nasyonal. Nou konnen ke te genyen yon kantite Gad Nasyonal ki te nan Washington DC e prezans gad sa yo li fè e byen antandi deba gen anpil moun ki pa dakò avèk prezans gad sa yo nan Washington e yo eksprime yo e kite m di w ke Prezidan Donald Trump swit a sa k pase la e fiziyad sa a Prezidan an li menm li di ke yo pral ogmante nonb de gad nasyonal ki genyen nan Washington DC an, donk ke yon moun ou vle l ke w pa vle l. Anpil kesyon kap poze, eske prezidan an li genyen dwa, eske l genyen otorite pou ke li kapab deplwaye gad nasyonal jan lap fè l la, ebyen se yon kesyon ki rete pandant. Kanta Washington DC, medam mesye, enfòmasyon ki vin jwenn nou montre nou ke depi prezans. Gad Nasyonal lan nan Washington DC, ebyen to de kriminalite a li fon bese. Men nan, pwiske gen anpil moun ki pa dakò avèk prezans Gad Nasyonal la tou, yo fè konnen ke yo menm nan Washington se dènye bagay ke yo menm yo tap rive al fè. Donk ki vin fè ke aksyon ki mennen an la, li rete a ekivòk. Gen anpil moun kap poze tèt yo kesyon. Eske son bagay ki motive ki gon motivasyon politik dèyèl? Ke lè wap tande prezidan janl pale li deja atake demokrat yo sou kesyon an e kiyès kap benefisye de bagay sa a e ta ka di nan nivo piblik piblikman ou pa rapò avèk kesyon eleksyon ki gen pou fèt nan peyi sa a? Ebyen se repibliken yo osi senp ke sa. Donk repibliken yo yo pap pèdi yon segonn pou ke yo pa pran avantay sa a nan sans sa a. Kite m di w tou ke nou sonje ke lè yo te touye sitwayen, sitwayen sa a ki li menm ap sipòte e prezidan Donald Trump lan sou lakou yon inivèsite, Genyen de moun ki te poze tèt yo kesyon. Dabò, administrasyon an te gentan akize demokrat yo pou l di ke se demokrat yo k ap fè l. Malerezman pou administrasyon an, li pa t kapab pwofite de bagay sa a, puiske lè yo pral dekouvri moun ki fè l la se pitit yon seri de moun ki se patizan MAGA ke yo ye. Donk sa vle di ke patizan MAGA pa gen kesyon. pou l ta genyen pitit li pou l pral fon yon zak kont 2 moun ki yo menm fè pati de klan Maga. Donk yo pat kapab benefisye men yo te gentan prepare yo e genyen ladan yo menm ki menm di ke yo byen dezole yo regrèt ke se yon moun ki alò yo te deja anonse ke yo ta swete ke se pa yon moun ki soti nan kan pa yo ki fè zak la men malerezman pou yo. Moun ki te fè zak la se yon moun nou pa ka di ke se repibliken, ke se demokrat ke li ye, nou pa ka di se repibliken ke li ye non plis puiske li pa t anrejiske sou ankenn pati men manman l ak papa l se 2 repibliken ke yo ye e se 2 moun ki fè pati de MAGA. Vwala mèdam mesye donk pou lesansyèl de e ta kapab di epizòd sa a ki pote pou nou menm dèz enfòmasyon konsènan e nouvèl mezi ke uscis pral aplike la. Mezi sa yo sou demann prezidan Donald Trump ki li menm mande pou yo reevalye, reegzamine. Hier mwen te fè yon video kote ke mwen te di nou deja administrasyon an se sou wout sa a menm ke l t prale ebyen de aksyon konsa chak fwa ke gon aksyon k rive e ke se yon imigran ki a la baz de aksyon an ebyen yo tou pwofite pou ke yo kapab ebyen frape mato a plis sou klou a. Kite m di w ke si se te yon lòt sitwayen, pa egzanp, se pa t yon imigran ki te fè zak sa a, ebyen, li pwobableman t ap gen yon lòt konsiderasyon. Sepandan, gen envestigasyon ki pou mennen, gen FBI ki deja anonse ke li pral mennen envestigasyon. Men, direktè FBI la, ki se Kash Patel, Misye se yon moun ki tèlman obeyisan a Prezidan Donald Trump, li toujou prè pou l kase fèy kouvri sa pou Prezidan Donald Trump. Pa gen moun ki atann yo ke si misye ta gade li wè ke envestigasyon l lan pwouve ke gon motivasyon dèyè aksyon sa a ke sitwayen afgan sa a ki dayè te travay pou FBI, ki te travay pou FBI. M peze sou sa ki te travay pou FBI. Eske l pral mete l deyò? Paske si bagay sa ta gen yon motivasyon politik, misye ta resevwa yon lajan pou ke li fè zak la. Misye ta fè l nan le bi pou ke li kapab jete, ebyen, e move sò a sou demokrat yo. Eske enfòmasyon sa pral sòti? Medam, Mesye, se otan de kesyon ke nou ka poze tèt nou, otan de entèwogasyon ke nou kapab poze pa rapò avèk sitiyasyon sa a, ke n ap kontinye swiv pou ou menm, n ap mande w pa fè tèt cho. Sèl bagay ke m mande w, abòne avèk chanèl sa a jodi an la menm si w pa t ko fè sa. E si w deja abòne, mwen di w mèsi paske w fè sa, envite yon lòt moun pou l kapab abòne avèk chanèl Tele Espiral la yon fason pou yo pa pèdi opòtinite sa yo lè n ap pote bon jan enfòmasyon pou yo konsa bon jan videyo pou yo atravè podcast sa a ki se Mizopwen kote ke nou fè mizopwen sou tout sa k ap pase nan domèn imigrasyon. Konsa m ape di nou pase yon ekselant joune, randevou avèk mwen demen si Dye le veut pou yon lòt epizòd. Bye bye tout moun.
Ou fè aksidan? Ou kouche ou chita w pa bon? Ou gen doulè nan tout kò w? Ebyen, pa pèdi tan, vizite kounye a Sweet Sixty Physical Medicine. Se yon klinik kawopraktè ki la pou kaba tout doulè. Doulè nan kou, nan do, nan ren, nan jenou ak nan pye? Chache wè Doktè Mohamed nan Sweet Sixty Physical Medicine, kawopraktè pa w la, epi sa w tande a.